Yon jou, youn nan pitit fi m yo kanpe li di, Dadi, lè m gran, m ap fè anpil kòb. M ap achte yon kay pou ou menm avèk manman m e m ap pran swen nou jan ke mwen dwe pran swen nou. E mwen si ke anpil nan pitit ou petèt kapab fè w menm pwomès sa a. Lè pitit mi te di m sa, li di li konprann. Sakrifis m ap fè pou li menm avèk sè l yo se gwo sakrifis ke yo ye. Mwen te gade l e mwen te di l mèsi davans. Sa l te di a te fè kè m kontan anpil. Jan w kapab konprann, mwen pa p pale twò vit pou m di ke pitit mwen yo ap akonpli e vrèman tout sa ke yo menm yo di ke y ap akonpli alega de mwen menm nan. Mwen menm kòm anpil lòt paran ta vle ke pitit mwen yo la pou mwen lè pa egzanp lavi a kòmanse ap maltrete m avèk vyèyaj. Men yon bagay ki fè mwen mal e petèt sa fè w mal tou se nan sosyete kote ke n ap viv nan peyi etranje a anpil vye konsèy ap anseye pitit nou yo pou yo wè tèt yo sèlman e pou yo neglije paran yo. E yo menm fè yo konprann ke ok ou pa bezwen okipe yo, leta la pou pran swen de paran ou. Anpil timoun pa bay paran yo enpòtans e se sa ki fè menm ke anpil timoun lage paran yo nan nursing home. swa lè paran malad oubyen lè paran an atenn yon laj avanse. Anpil rechèch syantifik fè konnen ke lè timoun nan pran swen paran l, lè li akonpanye li nan lavi li, sa kreye yon sans de inite lakay paran an. E pa egzanp, li kreye tou yon sans de sekirite. Kòm si lè paran an li menm jwenn swen, jwenn atansyon, sa fè paran an konnen ke li an sekirite. Anpil vye konseye ap mete nan tèt timoun nou yo ke tout moun dwe yo bagay e ke yo menm an retou Yo pa dwe pèsonn anyen. Ou konn sa m ta vle di w? An nou raple pitit nou yo ke si nou te tankou anpil lòt paran, yo pa t ap kote yo ye kounyela a. Si nou te tankou anpil lòt paran, degre sa a, haut edikasyon ke yo genyen kounyela a, yo pa t ap genyen l. Si nou te tankou lòt paran, yo t ap nan lari a tankou anpil lòt timoun ki nan lari a epi k ap leve tèt yo. Si m te gen yon konsèy mwen t ap bay pitit mwen yo kounyela, m t ap fè yo konnen pou yo pa panse ke se yon favè ke yo fè nou si pa egzanp yo montre atansyon oubyen rekonesans anvè nou ou nenpòt lòt moun ki Pran swen yo. Alò tout pitit dwe sonje ke li enpòtan pou bay paran l sipò emosyonèl chak jou nan lavi l. Annou anseye timoun nou yo kisa ki rele rekonesans lan. Annou di yo tou ke yo pa dwe toujou mete nan tèt yo ke Lòt moun dwe yo tout bagay, pandansetan yo menm yo pa dwe anyen. Se sa ki rele engratitid la. An nou di yo tou ke se pa tout paran ki konn sakrifye tèt yo jan ke nou menm n ap sakrifye tèt nou an. An nou raple yo ke nou menm paran, fè pati pa nou an alega de yo menm. E ke yo menm tou yo gen wòl yo pou yo jwe anvè nou menm paran oubyen anvè nenpòt moun ki fè yon bagay pou yo nan lavi a. Se sa k rele rekonesans lan. Sa vle di li enpòtan pou timoun yo gen rekonesans pou yo pa panse ke vrèman Tout moun dwe la pou fè pou yo menm. Yo la senpleman pou yo pran e yo pa la pou yo bay anyen an retou. Map priye w pou w jwenn mwen chak samdi sou chanèl sa a The Willy Delmas Channel a pati de 6 heures de l'après-midi. Pa bliye souskri, pa bliye pataje. Mèsi. Au revoir.